Bonjou tout fanatik avyasyon ma pasyon yo Jodi a se yon plezi pou mwen prezante avèk premye videyo nou sou chanèl lan Avan tou mwen swete nou ankò byenveni avèk tout pasyone davyasyon yo oubyen fiti pasyone davyasyon E nou remèsye nou paske nou chwazi abòne, nou chwazi like. E mwen pwomèt nou ke nou pap regrèt sa paske gen yon bi prensipal ke nou menm nou sou chanèl sila ki pa yon chanèl ki pral pataje istwa ki komen. E ya. Non pam se Yves Juvenson Guerrier so nou konnen l deja. Pou sak pat konnen l yo bon se sa. Nou konnen bi chanèl sila se yon bi ki pa ki pa an komen menm jan avèk anpil lòt chanèl ki genyen yo. Paske poukisa menm mwen te chwazi pran inisyativ sa. Se paske mwen menm jan avèw menm jan avèw e kèlke ane pase deja Avyasyon se yon tèm ke mwen menm mwen te twouve ke ki rezève sèlman pou moun de, m kapab di de nan lòt peyi oubyen moun ki o nivo nan peyi. Paske, ya, sesèman nou konnen ke. Lè yon moun pale de avyon devan nou, nou sèlman wè, o, ba, o, moun sa pral vwayaje. Lè yon moun pale de yon moun k ap travay nan èpòt la avèk nou, nou wè se kòm si se yon bagay ki big deal. Lè yon moun pale de yon ot de lè oubyen yon otès de lè, yon pilòt, nou wè bagay sa vrèman wòw. Moun sa, li soti nan yon fanmi de. Haute classe, ou konprann? Mwen menm tou mwen te gen menm konsèp la. Aprè ke mwen te jwenn opòtinite ke mwen te entegre m nan, mwen te entegre m nan milye sila, epi aprè tout konesans ke mwen te arive konkeri, bon, Mwen twouve ke li pa t ap yon bagay ki, kòman m ta di, egoyis ditou pou mwen ta mete mwen an pozisyon pou mwen pataje tout konesans sa yo avèk nou. So, wi mwen mwen fòme an aviyasyon sivil kòm ot de lè, e ajan ayewopò, epi tout anpil lòt ti kou teknik ki gen pou wè avèk. pozisyon sa yo. E mwen vle pataje nou avèk nou poukisa rèv pa m se ta rive wè yon jou patou nan mond lan lè ke mwen arive dekwoche djòb sila m ta renmen lè m rive nan kèlkeswa èpòt moun chili sila yo k ap viv chili an ajantin meksik brezil Etazini, Kanada, Frans, kèlkeswa kote m ta rive a, m ta renmen kòmsi kwaze avèk yon konpatriyòt oubyen yon zanmi ayisyen ki se, ki gade, ki kapab rele m ban m yon akolad di waw, mwen konnen w wi ou se, aviyasyon se ma pasyon, mwen la gras avèk aviyasyon se ma pasyon ki ke m te swiv konsèy yo ki te anseye m ki fè mwen rive nan pozisyon ke m ye a. Rèv pa m se sa, ya, m ta renmen pandan m nan yon avyon e mwen mwen kòmanse jounen mwen epi pou m kwaze avèk yon kòlèg ki di wow man, yow, felisitasyon oubyen oo yow man, mèsi anpil paske se gras avèk chanèl ou a ki fè ke mwen dekwoche djòb sila. So rèv chanèl lan prensipalman se sa nou konnen sa. Mwen ta renmen ou menm ki enterese pou konnen poukisa ou la. Si ke pwojè ou se fè aviyasyon devni yon pasyon menm jan avèm, rèv ou se ta renmen vin yon pilòt de liy, konprann, ap pilote yon avyon avèk 200, 400 pasaje pou mennen yo nan yon lòt peyi oubyen nan yon lòt vil. Rèv ou se ta renmen vin yon ajan ayewopò, gade chanèl sa se ideyal pou ou. Yeah. Ou ta renmen vin yon hôte de l'air, yon hôtesse de l'air? Ou ta renmen vin yon, yon, yon, yon agent de ramp? Chanel sa se pou ou. So kontinye suiv li, mwen garanti ke ou pap regrèt. Chanel sa pral montre ou koman ou kapab entegre job sila yo. Kisa ou bezwen pou entegre job sila yo. Li pral montre ou nan ki konpayi ou menm antanke Ayisyen ou gen posiblite pou ou vole antanke yon hôte de l'air oubyen hôtesse de l'air e kòman ou kapab entegre konpayi sa yo antanke yon ajan ayewopò oubyen yon ajan de ramp oubyen yon ajan vip ya chanèl sa pral montre ou kòman ke pè ou genyen pou avyon an ki fè ke ou pè entegre djòb sila chanèl sa pral montre ou Koman pou retire tout peur sa yo. Koman pou retire tout peur sa yo. Kisa ki avyon an ou konprann. Kisa ki mit ayisyen met nan tèt yo ki di ke si avyon touche avèk yon fèy bwa lap pran dife a. Pou wè manti sa yo franchman ya. Se pou sa ke nou vle pataje konesans pa nou avè nou. Nou vle pataje konesans ki fè ke nou fè aviyasyon de pasyon. Nou fè tout e tout manti ke nou te konnen yo. Oube tout sa nou pat konnen ki te fè nou pat atache aviyasyon. Ki fè nou pat e chwazi yon job de lux nan aviyasyon. Nou vle pataje yo avè ou. Ou konprann? Nou vle pataje yo avè ou. E pi fè de ou menm yon pasyone de aviyasyon menm jan avè nou. E m sèten ke ou pap regrèt sa. Se yon plezi pou nou prezante chalè sa avè nou epi pou nou di ou ke ou gen posiblite pou vin yon otèz de lè, yon ot de lè, yon pilòt, yon ajan ayewopò nan konpayi entènasyonal de rèv ou yo. Ou menm kap viv o Chili, Brezil, Arjantin, an Frans, Kanada, Etazini, Meksik, kèlkeswa nan kwen nan mond lan, ya. Si ke ou ta vle pran part avèk de jan de secteur sa ki se aviation swiv chanèl sa like kòmante tout dout ou genyen yo nap reponn ou nan chak video swivan yo kòm nou toujou dil video ap soti step by step so nou la pou nou reponn tout dout ou yo ya epi Lè gen posibilite nap fè ti live tou pou nou jis fè ti konvèsasyon antre nou ok ok so jiske la se sa mwen te bezwen prezante pou jodi a pou nan premye videyo sila so an fè avyasyon pasyon nou an chwazi yon job ki nou kapab di yon nan job e e e e e Pasyone de aviyasyon yo dakò? Kenbe la sou toujou swiv pa bliye envite zanmi w abone e like pataje videyo dakò one love.